Marguerite pa ka pran sa avè m konsa. Depi kilè?
Marguerite, m pa gen pwoblèm kòb. Èske w wè de twa jou wè m vin lakay ou vin manje bwè rès kafe san sik ou yo? Non, ou pa vini. Men san sik la te konn fè w byen wi. Èske w wè m vin lakay ou manje vye bout pen di ou yo? Non, ou pa vini ankò.
Sa ou tande a? Menm mang vèt ranyon pa konn kite anba nan raje a non!
Belize gen pou di l vye, m konn bouyi yo. Men nan yo pa fè sa ankò. Bon yo yo kite koze pran kantik vin fon chita nèg anwe m pa la kou. Pèl se bab chita bay Marguerite derespekte. Non pa okipe Marguerite sa se pawòl anwe a kou. Vini non se nou tou e 2 kap rechita la vini. Se kò moun tankou m la vle li siye. M wè sa ranyon. Se pa bagay jwèt non pa wè bagay yo. Monchè ranyon se mwen menm ak Marguerite ki ta pray pale la sa ou panse m ta pray di. Sa y ye ee gen ti sam. Sak te konn fè gadyen babouk la Perise, kote y.
Pandan m di w m bon an, pa mande m kòb, m pa gen kòb. Lè m di w m bon an, m ka lage w monnen nan men w. Men nan w pa gen kòb. Pa kòmanse vin plenyen ban mwen. E pa plenyen sa ye ranyon. Sa se laverite m apèy ba w. Gade non, kote ti sam. Hey! Yo di nou non! Si n ap boure pye m boure y! Pèp yo pa vle tande m non! Pou kòmè zafè tenten nan tèt a moun? E Ti Sam kote y sou konnen? Lòt bò djo? Kote, kote Polo? Li nan rayon djo ap di y la! Polo lòt bò djo tou! Enben gade nan rayon kounye a la mwen menm ak Magerit m ta pral di y konsa ke pou nou degaje nou pou n wè si n a fè e. Youn nan yo, twa pati oubyen tou e twa. Si nou te ka fay ale lòt bò djo, pase lavi a gaye nan men nou la. Kounye a. Felisye,
di Beniswa Letènèl. Pou ki sa? M pap di nan anyon.
Lòt jou fè m di Beniswa Letènèl pou pou e k pou lapli tonbe. M fèy, lapli pa tonbe.
Pou ki sa Beniswa Letènèl la? Yo te di Kris pap vini. Pou fòse m Beniswa Letènèl. Yo te di Kris pap vini, l pap vini non. M di w di yon bagay, di l Belisye, di l ankò. Beniswa Letènèl.
Bon men l di l.
M pa tap chita non.
Ey gade wou ti djo leve leve deyo la pa gen moun chita ou met chita la nan ranyon.
Pelisye
pelisye. Ranyon.
Wè lèm vin lakay ou gen kafe a ou ban mwen. Sa se vre. Gen bout pen an menm ke sa konn si m jwenn li m pran li. Sa se vre. Adjee!
Kounya yo si. Si w pat konn fè m byen, byen pase pa byen, mal la se mal la ma geri. Se mal, se mal, se mal.
Wè sa Felice di m la? Li bezwen timoun yo pati! wi.
Anben lè li lè li dim sa mwen mande si si li jwenn yon konte. Se sam fè wi Marguerite. Kisa?
Fè moun pati.
Ep ou isi toujou?
Sa se vre nan anpil. Bon sa wap fè pa bon isit. Gade jan nonm egare mesye li la nan tè dayiti lè vini li jwenn moun ap fè moun pati epi kite la nan anba de tente lan. Marguerite, Ayisyen se pèp ki pi raketè ki egziste.

Pèlise, Blan sa ap travay lwen, lwen, lwen, lwen, lwen, lwen. Angidan, Blan dan magen. Anndan ou kontak anndan ou gen nan yon. Menm lè m al kot blan pou m jwenn li pa de mizè non avan m chita sou mas la pou blan ban m monnen. Don si, pou m pa fè enbesil, si m te vle m te ka di blan se Etazini li lè tèlman l lwen. Voyou eske ou ka fè nou jwenn blan sa. Manti belize nan nal se manti li vin bon kouman ou fè pale ak le bleu ke blan kouman ou fè pale ak ey. Bon se vre ranyon eske ou konn langay ey. English Marguerite I speak
English I speak. I speak nan ranyon.
Nan ranyon pap kite daza sa non ou tande li di w la speak.

Fò di blan sa. Anben, m prale, m ap mennen blan pou nou. Tonton Yonyon, ou pa ba nou yon ti dola, Tonton Yonyon? Lè m tounen, m ap ba nou lajan, timoun. Tonton n pa gen kòb pou nou. M ap mennen blan pou nou. Ok. Yonyon, m ap tann ou wi.
Fè misye. Magey, chita Magey. Bon, se mwen ki. Mesye o, sa fè kèk jou nou wè nou pa wè nan ranyon la epi l vin pete nou la. Gadon ayisyen mesye.
Magerit fò nou gade si sa kon blan lap vini vre. Nan men valè blan ministè kap mache manje kabrit an nou yo ki koze yo nan de mond la. Ato menm ti André a la se li nou voye lekol se pou li te mande nan ranyon ki koulè ra blan an li pa mandey. Apa pu y wè tut koson sa pou poze nan ranyon. Ou konn sak pase?
Li ka vin ake blan vre wi. M pral bal 2 tèks.

Se tout sa pou n veye. Epi moun yo k ap griyen dan nou la, li menm m veye.
Dezyèm tèks la nan Bab lan. Yo di w si w bezwen wè djòl blan, ba l yon ti ofri l yon ti sapoti.
Dezyèm tèks la, sa se vre. Depi y vin akèy, kounye a nèg anwe, se sa n ap fè. Anben, depi l vini n doude pou wè, nou di, Bèèè! Depi w wè l pa fè anyen, ou mèt konnen se yon bon blan.

Di blan konsa ki desandan l. Magerit! Eh! Ki jan w pral fè m di blan? Blan se biznis li vin fè avè w. Ki jan w pral di l, Hey! Se nan. Sa k pase w la? Mwen gen desandan l.
Desandan l? Eh! Hi!

Crazy pipo ino action pipo some time crazy crazy pipo crazy. Look at her bon di blan pou mwen m gen 3 twe 3 timoun sa yo m ta renmen voye yo pati di konsa konbyen konbyen kob lap voye twe 3 pou mwen ale.

is for this girl that's it only one passport that's it Belice yo sove!
Dim non, i dwe 3 ap prale. Mete kwe ka ou la. E men konbyen kap prale? Blandy,
nan tout moun yo lal gon paspò la ki prè prè prè.

Mete ou sou lòt bò la. Oh. Se mwen kap pale pou ou. M kòmsi m pa konn pale. White men a march.
Six thousand dollars.
Magerit, blan di w konsa, sèt mil dola. Tout lajan saa. Epa tou bezwen vin toujou pati malgre se pa piyay non. Pou tou e twa.
Pou yonn felisye. Epa nan kanntè non. An nan epa nan kanntè. Bon ou konnen. Di blan an. Nou pral brase lavi a pou nou pote kob la ba li. Eeh pran yon bon kò Félicie uhmm ou konn sa m vle Maguel nou pap jwenn tout kòb lon kou Mande blan pou mwen One second one second I'm ready to go Time is money I gotta go Mande blan pou mwen Si si nou ka bay kòmsi m ta di w yon avalwa 3 mil dola konsa epi lè y tounen